Nou gen yon bèl joune d'aktivite jodi a. N ap kòmanse la avèk fòmasyon sa ke nou pral suiv la epi apre sa n ap ba w pwojeksyon de fim. M panse ke nou tout n ap aprann anpil. Donk premye aktivite ke nou genyen la se yon fòmasyon ke Aji ap fè pou nou. Donk nou gen Madam Winnie Hugo Gabriel ki se yon jiris e jounalis an menm tan kote Pou mwen de chapo. Winnie se yon zanmi pal depi yon bon ti tan. Antanke jounalis nan Le Nouvelliste li ekri atik sou travay ke nap fè a deja. M raple pou uityèm anivèsè pal te gen yon trè bèl atik sou travay la donk se yon plezi pou e la premyè fwa pou m gen lansman avè nou yon aktivite bal donk Winnie e m swete w la byenveni e

Ok donk mwen vle ke ti atelye sa ke nap fè a moman ke nap pase ansanm nan li plis agreyab ke posib m vin la pou mwen pataje de bagay avèk nou donk mwen espere ke nap trè aktif e ke a la fen de la jounen nap sa nap aprann jodi an de sa m pral pale jodi an la piti nou e n ap ka sèvi. Donk, se vrèman yon plezi pou m la jodi. Byenantandi, non pa m se Winnie Hugo Gabriel, m se avokat, m se jounalis. Apre m te fin gen posibilite pou mwen pati al etidye, mwen tounen nan peyi an, e menm jan avè m, e mwen mete sou pye yon asosiyasyon ki rele AJI, Aji Ayiti, e youn nan pwojè majè ke m ap enplemante sèdènye tan se pwojè Aji Ansanm Kont Vyolans sou Fanm ak Tifi, M te di, A, lè m antre, e youn nan bagay ke m ap fè, se al nan lekòl yo, pou ke jisteman mwen pale ak jèn yo de tematik sa a, e ke yo okouran, e ke apre, mwen ka kapab jwenn de anbasadè, de jèn, de jèn ti gason, de jèn ti fi, ki vle jisteman pote e, e, flanbo a pou ke yo kapab fè menm echanj sa yo avèk parèy yo. Donk, jèn di a, ti fòmasyon sa a li baze an jeneral sou vyolans sou fanm avèk tifi. An jeneral yo konn di o eske se tifi sèlman ki viktim, eske li e ti gason sipoze swiv li, wi li sipoze yo sipoze swiv tifi tou. Byen antandu vyolans lan li kapab touche alafwa de tifi e alafwa de ti gason, alafwa fanm alafwa gason, men an jeneral lè nou gade statistik yo e se fi yo ki plis viktim, men janm di an fòmasyon sa li valab pou nou tout. Kisa nou pral wè nan ti atelye sa? Ti atelye sa nou gen 4 gran objektif ke m bay tèt mwen lè m ap fè ti atelye sa yo avèk jèn yo. Mwen vle nou konprann kisa ki rele vyolans sou fanm avèk ti fi. Lè n ap tande y ap pale de vyolans fèt o fanm, vyolans sou fanm ak ti fi, kisa li ye? De kisa n ap pale egzakteman? Mwen vle nou konprann kòman se yon bagay ki grav. e ki konsekans li genyen sou viktim yo. Sa se dezyèm objektif. Sa vle di, ki sa li ye, ki konsekans ke li genyen sou moun ki viktim yo. Twazyèmman, mwen vle nou kapab idantifye wòl chak aktè ki fè priz an chaj yo. Sa vle di, lè ka sa yo rive, kiyès ki nan priz an chaj la? Kiyès ou ka al wè Kiyès ou dwe al wè e wòl chak moun sa yo nan chèn nan. Epi katriyèmman, mwen vle ke nou kapab devlope pi bon reflèks pa rapò avèk zak sa yo. E se la jisteman nou pral kapab fè de pwopozisyon apati de fèy blanch ke m pral pase talè yo pou nou kapab reflechi ansanm e wè kòman nou kapab anreye oubyen diminye oubyen retire pwoblèm sa nan sosyete a. Èske nou dakò? Youn nan premye pwen ke nap wè nan atelye sa, kòm map pale de vyolans, kisa vyolans lan ye? Lè nou wè vyolans, kisa sa di nan tèt nou? Paske li enpòtan pou ke nou konprann kisa mo an ye, lè nou nan yon sitiyasyon pou nou kapab di, eske definisyon ke m genyen de vyolans lan, De vyolans sou fanm ak tifi an, men de vyolans tou kou, èske li aplike avèk sitiyasyon kote nou ap viv la? Èske gen moun la ki gen yon ide de kisa vyolans ye? Ok, yes. Pou repons lan, mwen kapab di vyolans lan se abus de la force. Mwen kapab di kout ou kout, abus de la force. M dakò, mèsi anpil. Lè m ap pale de vyolans, Efektivman son abu e ou abuze de fòs ke w genyen sou yon lòt moun. Men nan pale de vyolans tou de zak vyolans sa mwen wè mwen wè ke se yon zak brital ou byen yon presyon moral ke ou fè sou yon moun pou fè li fè yon bagay ke li pat vle fè. Ou fè moun nan aji Kont volonte. Sa vle di ke si w pat fè presyon sa, si w pat fè abi e abi de pouvwa w sa, si w pat abize de fòs ou, si w pat fè yon presyon moral sou moun nan, sa moun nan fè a, li pa t ap fè l. Ann imajine ke jodi a la a, m ka di Dave, èske w ka prete m telefòn ou an? Dave ap manje telefòn nan li ban mwen. Tou kòm tou de te ka gen simen bon m bezwen telefòn nan m pap ba ou l mèsi. Pa kont si m vin la a mwen rale. Zam sou de m di ban m telefòn nan. Dave kouri ban m telefòn nan paske li wè m gen zam sou mwen e sou mwen. Sa vle di ke li ban m telefòn nan la se pa volontèman ki fè l ban m sa e ban m telefòn nan. Nou nan yon lòt kontèks. Se toujou menm aksyon an, bay telefòn nan, men la a, gon bagay ki diferan. Se paske Dave pè, se paske Dave panike, se paske Dave entimide ki fè Dave lonje telefòn nan ban mwen. Nan ka sa yo, se 2 aksyon ki nòmal, 2 aksyon rete. Lonje telefòn nan se yon bagay ki senp, ke menm lè ou wè ke nan jou sa a, Di l te gendwa trè zokipe nan telefòn nan. Li pa t ap vle ban m telefòn nan. Pètèt l ap di, A, tounen nan sen minit, tounen nan trant minit m ap ba w telefòn nan. Men piske l wè kouto a, li pa menm reflechi ke l okipe, l tou lonje l ban mwen. Enben, nan chak sitiyasyon kote ke ou wè on moun fè on bagay oubyen ou fè on moun fè on bagay paske jisteman ou menase l, ou fè on presyon moral sou li, ou abize de otorite ou, ou abize de fòs ke w genyen, ou fè moun nan aji kont volonte l, w ap egzèse yon zak vyolans sou lòt moun nan. Èske nou konprann sa m vle di a? Paske lè n ap pale de vyolans, paske nou menm tou ki la a dèfwa nou kapab, nou toujou ap di ke ou menm antanke moun fò w kapab Tcheke tèt ou, se fòk ou kapab reflechi a chak aksyon ke wap poze. Sa ka rive ke nan de aksyon ke wap poze, ou menm tou ou se moun ki ap fè vyolans. Ou se moun kap oprese lòt moun lan. Se ou ki abuseur a nan ka sa. Pa egzanp, mwen mande yon moun jwe avèm, li pa vle jwe avèm, m di an, ou pa vle jwe avèm, map tann ou. Map tann ou, ou menm ak Ronld, la a ou kòmanse nan de ti konpòteman kote wap fè moun nan de chantaj wap fè moun nan aji kont volonte l. Men imedyatman ke nou kite kesyon echanj lan ou kòmanse ap fè chantaj ou pa moun sa m pap baw sa a fò w kòmanse reflechi pou di aksyon ke wap poze an li pa nòmal e lè on moun efektivman ap fè w menm bagay sa a nòmal pou w pa konfòtab paske jisteman moun nan ap fè w on bagay ki pa nòmal. Fòk nou wè ki sa ki definisyon vyolans lan, sa ka rive ke vyolans la ka pran plizyè fòm e fòm sa yo pa oblije separe. Lè m di plizyè fòm, m ap pale de yonn nan premye, gen 5 fòm ke vyolans lan ka pran. Konbyen fòm mwen di? 5 fòm. Vyolans lan ka pran yon fòs, yon fòm sikolojik. Sa vle di ke se de presyon ke w ap fè sou moun nan. W ap di moun nan de koze ke w konnen ke ki pral gen yon Enpak sou moun nan. Pa egzanp, w ap jwe nan may moun nan. Pa egzanp, ou gen dwa wè, La a, nou ansanm, pa gen pwoblèm. Imedyatman gen timoun nan may moun nan, pral, Nou tou lè, nou de a la, ou pa vle m soti nan sal la, pa vre? Olye w di m, A, pa soti nan sal la, ou ap eseye konvenk mwen pou m pa soti nan sal la, ou di m, Si w soti nan sal la, Bon bon tou devan an wap mouri wap dis wap dat sa vle di ke. Mwen menm ki petèt ki pat janm soti deyò a. Mwen kwè sa. M ou fè m kwè on bagay ki pa fòseman vre. Rezon ki fè w fè m kwè sa se paske ou bezwen mwen rete nan sal la avè w. Sa vle di. W ap jwe nan lespri m pou m fè on bagay ke m pa t ap fè. Sa vle di pou paske mwen menm mwen bezwen sòti. Men yo tèlman ap di w ke deyò a pa bon, deyò a gon gwo tou, sou sa sou deyò a, alò ke an reyalite pa gen anyen deyò a. Grenn rezon ki fè ke w ap jwe nan nan tèt mwen konsa, se paske w vle m rete la. Sa yo se de fòm de manipilasyon e yo ka antre nan kategori vyolans Sikolojik. Nou ka genyen devyolans vèbal. Devyolans vèbal, sa vle di w ap joure moun nan, w ap di moun nan de seri de bagay ki pa bon, pa egzanp, w ap diminye moun nan, tout sa yo se de fòm de vyolans vèbal. Li pa nòmal pou yon moun leve pou y ap joure w. W ap di moun nan de mo ki fonsyèman mechan, de mo ke ou konnen ke l ap fè yon enpak sou moun nan. Jan m toujou di an, Mo yo, otan ke se de senp mo, men yo pa sèlman de senp mo. Yo kapab blese on moun avi. On bagay ke w ka di on moun ki fè on gwo, gwo, gwo, gwo kokennchenn enpak sou lavi moun sa a. E chak fwa ke vyolans n ap egzèse yo, jouman n ap ba l yo, se menas n ap fè yo, yo se avèk mo. Se mo ke nou itilize, nou nan on fòm de vyolans vèbal. Pou montre w enpak la, nou ka di a se mo. Rèn imajine ke yon moun rele nan telefòn e li di, an, si w pa fè tèl bagay, tèl bagay, m ap tiye w. Menm si w pa menm si ke si moun nan ka touye w, ou pa menm bezwen si ke si moun nan, si se yon moun fou, ou pa, ou pa bezwen konnen.

M pral ba nou egzanp pou n konprann twazyèm fòm de vyolans sa ki m ap pale a, vyolans ekonomik lan. Kisa l ye? An n di ke mwen konnen ke se mwen pou bay Dave kòb pou l al lekòl, ok, oubyen kòb pou l peye kay li. Nou konn sa. M vin la m di, a, Dave, tande non, fò nou al nan tèl fèt. Dave di, a, m pa p soti jodi a non, nou pa prale. Dezyèm jou an, m di, Dave, vin al nan tèl kote. Dave di, m pa prale, m pa sou sa, m ap fè devwa. Al di m konnen ke se mwen k pral di an chak sa m mande w pa ban mwen pa gen pwoblèm kòb pou peye kay nou an m pap ba ou lajan pou manje an m pap ba ou lè Dave reflechi li di a si l pa si moun nan pa ba l kòb pou peye kay la ankò si moun nan pa ba l kòb pou l peye manje an ankò l ap nan pwoblèm Pito l reziye l vin sòti avè mwen paske jisteman li bezwen gen kote pou l rete. Sa yo se de fòm de vyolans e ekonomik. Nou itilize lajan pou n manipile moun nan. Nou itilize yon faktè ekonomik pou n egzèse yon presyon moral oubyen pou n entimide moun nan oubyen pou n fè moun nan fè yon bagay ke li pa fè avèk pwòp volonte. Lòt fòm de vyolans, sa di katriyèm nan, katriyèm nan, nou gen vyolans fizik. Vyolans fizik la, bon, m panse depi nou abitye avè li, nou ka, lè m di abitye, nou ka wè ki sa l ye imedyatman ke m ap pale de sa. Sa vle di ke on, ou bay moun nan on kou, ou bay moun nan on. Ok alò moun nan sa yo se de vyolans fizik paske ou atake entegrite fizik moun nan. Èske n dakò? M pa bezwen bay egzanp pou sa, nou konprann trè byen. On lòt fòm de vyolans ki trè enpòtan ke n ap pale se vyolans seksyèl. Vyolans seksyèl la li menm se yon fòm de vyolans Fizik, men l on ti jan ale pi lwen, paske la a gon faktè de sèks ki rantre ladan l. Pa egzanp, ou vyole on moun. Se pa on on on kalòt ou bay moun nan, men ou gen yon sòt de kontak seksyèl, ou gon ak de penetrasyon seksyèl ki fè ke w vyole entegrite moun sa. E piske s on ak, ak ke w fè a, li gen yon, s on ak seksyèl, donk se de vyolans seksyèl. Èske n wè sa m ap di a? Donk, konbyen fòm de vyolans ke m genyen? Vyolans. Yes, klas la ap byen travay. An jeneral, moun ap di, Bon, ou bay tout lè senk fòm vyolans sa yo, bon, si m byen konprann, ni fi ni gason yo viktim vyolans sa yo. Men poukisa ou vle espesifikman pale de fi, de gason? Gen moun ki yo gen lòt gen lòt gwoup. Sa vle di ke youn nan rezon ki fè ke an jeneral ou tande ap pale anpil de vyolans sou fanm, se paske vyolans kap fèt sou fi yo ak sou fanm yo, yo gen yon karaktè trè espesifik. Vyolans lan fèt paske gen yon faktè ki trè enpòtan, li te di l, se kesyon pouvwa. Lè nou fè vyolans sa yo, moun ki egzèse vyolans lan sou moun nan, Li fè l paske l gen li santi ke l gen pouvwa sou mwen. Li fè l paske l santi ke li pi fò ke lòt moun. Kounye a m pral pale de tip de vyolans. Plizyè tip de vyolans. De maryaj fòse. Se de timoun 13 an, 12 an ke w ap fè marye. Timoun nan pa konprann anyen nan anyen nan sa k ap di an. Men sosyete an estime ke sa se yon byen ke nou genyen. Gen yon moun ki bezwen yon fi pou ret lakay yo menm jan yon fi moun sa pa ka bezwen yon poupe. Nou bay ti kou sa. Nan sèten peyi, w ap wè genyen sa yo rele de mitilasyon jenital. Sa vle di yo pran timoun yo, tifi yo lè yo fèt, yo pran yon ti bistouri, yo fè yon ti koupe klitoris yo pa egzanp. Sa yo se de miti, ki se yon pati nan ògàn jenital fi an, yo koupe li. Sa yo se de mitilasyon jenital e w ap wè ke gen anpil mobilizasyon k ap fèt kounye a sou le plan entènasyonal pou nou di sa yo Yo pa nòmal sa yo fòn kite bagay sa yo de kote paske nou ap vyole dwa tifi sa yo. Men pa egzanp de lòt bagay ki de ak de vyolans m pral ba nou pa egzanp ou gen dwa wè w ap arsele moun nan pa egzanp gon tifi ke w renmen tifi a di w non li pa vle pale avè w Men ou di oh Kòman w ta ka fè di m non an. Pou m renmen w ou pa men Non non kèl ide. Ti fi a bloke w sou whatsapp li. Ou achte yon nouvo telefòn. Ou chita la w ap gad story l wap voye mesaj ba li. Pandan san l di w non pa ekri m paske sa pa enterese m. Ou al Sou facebook li w al ekri. Li di w non pa fè sa. Li bloke w sou facebook. Ou ale sou instagram. Li bloke w sou instagram. Ou ale sou tiktok. Tout kote. Ou konnen fò l vin la nan fòmasyon nan bal la. Chak samdi, chofè. Chofè moto pa ret la dem a midi lè lap fini an ou menm tou wap ret tann li la. Sa vle di wap siveye ti fi sa a. Moun nan gentan di, map pran kesyon nan talè, moun nan gentan di w ke l pa enterese. Lè ke ou mete moun nan pozisyon sa a, pa egzanp, ou fè moun nan gon presyon lakay li paske li pè. Ann imajine ke se t on fi ke on gason tap bat ki kite kay li pou paske li pa vle gason an kontinye bat li, Epi chak kote ke l bloke gason an, gason an jwenn yon fason pou l kontakte l kanmenm. Imajine w kòman fi sa ap viv. Lè pou l sòti pou l al lekòl, pa di, Kèt, m pa vle entèl vin kanpe devan lekòl la. Li menm avèk zanmi l, li di, A, wi, men entèl la. Èske n konprann? Èske n konprann enpak sa ka genyen? Dèfwa n gentan di, A, renmen m, renmen l, pa gen pwoblèm. Men imajine, mete w nan pozisyon moun k ap sibi ak sa li menm, pou w wè kisa sa ka fè lakay li. Sa ka fè ke li pa rive, li jis rele Mesye Bizemy an di ah m pap ka vin nan bal ankò non paske jisteman m pa santi m, m toujou santi m pè, m pap ka vini ankò. Li te gendwa pral lekòl, li di ah m pa santi m ka al lekòl paske m ap pou. Li kapab vrèman retire kò l de lavi sosyal la paske jisteman li pè. Ou pran kesyon? Nan ka sa a m kapab di ou stigmatize moun nan, ou vin mete non enpas kote ke Li vin pè pran lari vrèman wap pede toumantel se sa map tande. Wi efektivman sa vle di ke bagay sa yo pa on jwèt, yo kapab gen de enpak trè konsiderab sou on moun. Lòt tip de vyolans jèn ka jwenn pa egzanp se trafik imen an. Ou konn sa k rele trafik imen? On moun, on repons. Gon moun ki di m wi wi?

Wi trafik imen an efektivman gon eleman de vant ladan sa e m pral ba nou egzanp e senp pou nou ka e pi byen konprann apati sa l di an ann di e ti demwazèl sa kòman w rele en Achna Achna la m ap di Achna gade non m wè ke wè jan w ye la m konnen w konn chante anpil Si w te an si w pa si e pat an ayiti w te ye yo tap wè w gwo atis son gwo sipèsta mwen vle pwodwi yo men kòm mwen pap viv an ayiti m pa konn mache ayisyen an m pwodwi plizyè atis deja nap pati map fè w tounen w gwo atis ak nan di oo pa gen pwoblèm se te pasyon se te rèv mwen pou mwen pou mwen vin son atis.

Y ap fè l fè pwostitisyon. Gen lòt moun, yo gen dwa fann yo pou yo prete ògàn, se sa k rele trafik dògàn nan. Gen lòt moun ki malad ki bezwen ren, ki pa ka jwenn ren, yo fann moun sa yo, yo pran yon ren, yo ba yon, yo vann ren an. Se sou yon videyo pòno ke y ap gade, yo wè ke se pitit sa ki te disparèt la. Yo pran timoun nan, yo mete l yon kote, y ap fè l fè pwostitisyon. Sa yo, an jeneral, se de fi ki plis viktim de zak sa yo. Donk zak sa yo ka gen Ka gen plizyè tip de vyolans. E gravite yo, yo toujou rete grav. Agresyon seksyèl la gen moun ki gen tandans. Konfonn li on ti jan avèk vyòl lan, men li pa menm. Sa vle di kisa? Sa vle di ke on akt de vyòl ka on agresyon seksyèl, men on agresyon seksyèl pa menm. Agresyon seksyèl yo, sa m jwenn ladan yo, pa egzanp, se de kontak seksyèl. De kontak ki de nature sexuelle. Pa gen penetration an ok men gon kontak kanmenm. Pa egzanp yon moun ki chita li estime ke li gen dwa manyen dèyè w alò ke vin tape w san ke pat gen okenn men dwa pou sa. Sa yo se de zagresyon seksyèl. Li fèt pa kontre oubyen ou monte machin yon moun, moun nan plede ak ou, on li mete w nan yon kwen, kòmsi l ap touche w, l ap fè w de bagay kòmsi ki mete w trè enkonfòtab, ki vrèman ka fè w pè, ki vrèman pòte atèt a entegrite fizik ou, se kontak sa yo se de kontak seksyèl, la nou nan yon sitiyasyon dagresyon seksyèl. Sa vle di ke m pa bezwen tann on ak de penetrasyon pou ke zak ou fè a li ka, pou lalwa kapab pini m. Nan kwa, nan twa ka sa yo ke m sot site a, gon w eleman ki kapital ki pa la. Ki sa k pa la? Yon egzanp, lè n gade twa, di nan vyòl la, nan a, a asèlman seksyèl la, nan agresyon seksyèl la, pa egzanp, oubyen nan lòt tip ke m sot montre n yo, gon w eleman ki fondamantal ki pa la, sa vle di, Eleman sa k pa la se kesyon de konsantman. Moun nan pa vle. Moun nan di w li pa enterese. Ou menm ou esi ou ou pran l. Atitid li an pou yon lòt bagay m pa konn sa l ye. Se nan tèt ou l ye. Men moun nan gentan di w li pa dakò. Sa k pa la a se konsantman. Gade ti videyo sa a.

Jwenn, ki trè fasil pou konprann konsantman. M vin lakay ou, se pa paske mwen te vle te a, ou gentan fin fè te a, ki m oblije bwè te a. Se pa paske mwen te vin bwè te lakay ou samdi, ke w estime ke chak jou fòm vin bwè te lakay ou. Se pa paske m te gentan kòmanse bwè te a, m di w m pa vle te a ankò, pou estime ke fòm kontinye bwè te a. Konsantman an nan tout zak nan tout ak de vyolans sa yo, konsantman an son bagay ki fondamantal li pa la. Moun nan pa dakò. Men ki sa ki konsantman an? Lè n ap pale de konsantman nou wè accord de volonté, nou wè ke nou dakò. Se menm jan an jodi an la a mwen di e mwen mande yon moun èske li vle fè tèl bagay, moun nan di wi li dakò pou l ap fè tèl bagay. Konsantman an gen plizyè karakteristik nan konsantman an. Konsantman an sa m di li ye, ou dwe bay konsantman ou de manyè volontè. Ou pa gen zam nan tèt ou, yo pa fè presyon sou ou, se ou k dakò avèk pwòp volonte w pou w fè yon bagay. Ou mande m èske n ap soti jodi an, mwen di w wi nou ka soti jodi a. Mwen dakò. Nou dakò. Konsantman an, li trè spesifik, mwen dakò pou m sòti avè w jodi a. M pa dakò pou m fè lòt bagay. Si w bezwen lòt bagay, fò w mande m. Men m dakò pou m sòti avè w jodi a. Konsantman an, li revèsib. Sa vle di ke m te gendwa vin dakò jodi a, men m estime ke bon, m gad tan an ale, men m pa di m, m pa dakò ankò. Ou pa ka estime ke paske m te gentan di w m ap sòti avè w, m oblije sòti avè w. M ka pran konsantman m a nenpòt ki moman. Konsantman an tou, li. Spesifik, jan m te di an. Gen moun ki toujou di, bon, èske si m te gentan fè kòmanse yon bagay, èske m ka kite? Wi. Ou toujou gen dwa, a nenpòt ki moman, pou di non. Konsantman an, li dwe bay de manyè klè. Lè w ap fè yon bagay ak yon moun, ou konnen ke egzakteman ke moun nan dakò. Ou pa imajine ke moun nan dakò, ou pa sipoze ke moun nan dakò, ou pa prezime ke moun nan dakò, moun nan di w li dakò. Si l pa wi, se non. Si l pa wi, se non. Efektivman, zak deferans yo kapab gen de gwo enpak sikolojik sou moun nan. Wi, mwen menm ki zanmi w lan, mwen ka pale avè w, mwen ka di w efektivman men ki sa m panse, men pa janm neglije sipò on pwofesyonèl. M byen kontan lè m ap pale avèk psikològ yo kounyè a, yo di m ke kontrèman a lontan, moun yo plis anvi Al kote yon psikològ jodi an. Pa di se foufou se pa poulè ou gen pou se pa se pa malad ou malad. Ou bezwen yon soutyen pwofesyonèl pandan yon mwa, pandan de mwa, pandan si mwa, pandan konbyen tan l ye a pou ke ou swiv ou. E m te kontan ke gen yon liy telefonik ki egziste ke w ka rele ladan yo, ligne circuit an, ou ka rele nan ligne sa a e yap ka ba w konsèy psikolojik ke ou merite. E si ka a ka pi grav, ou bezwen yon suivi pi avanse, yo menm tou yo gen psikològ ke yo mete a dispozisyon moun yo pou ke yo kapab suiv moun sa yo trè zenpòtan. E byen antandi genyen avoka yo Aspè tribinal lan, aspè jidisyè lan, Nan ka de vyòl, nan ka enfraksyon tankou agresyon seksyèl yo. E liy CIPUH an se 29 19 90 00. Nimewo sa li disponib si w bezwen apui psikolojik. Tribinal yo. Yo pran an chaj de manyè jidisyè zak de vyolans sa yo. E jan m di nou talè a, on moun ki fè on zak de vyòl, aprè tribinal, yo ka kondane l a nenpòt dizan prizon. Men, kondanasyon sa a li p ap fèt nan bouch, li p ap fèt kòmsi èske w pa fè ankenn demach, ou genyen pa egzanp pou w al wè yon avoka ki ap kapab jisteman ede w fè pwosedi an. E gen de seri de asosyasyon de fim oubyen de de lòt asosyasyon ki bay soutyen jiridik lan gratis. Mwen menm, antank avoka, mwen asiste an pakèt moun gratis ti cheri pou fè swivi nan tribinal pou ka deklare sa. Donk, ki aktè ke m di ki enplike nan priz an chaj lan? Doktè yo, lapolis, sikològ lan, avoka oubyen rès chèn penal yo. Donk nou gen yon ide de kisa nou kapab fè kounye a. Youn nan bagay ke yo te aprann mwen, epi yo te vrèman trè trè pwentu sou sa nan lè m te nan inivèsite, se pou m pa on bystander. Sa vle di pou m pa on moun k ap ret tann. Zak de vyolans lan ap fèt devanm nan lari, m fè kòmsi m pa wè. Mwen wè, e youn nan youn nan aksyon ke mwen mwen ka fè ki fè ke mwen chanje kò lè mwen swiv fòmasyon sa yo, lè mwen wè poukisa ke yon zak de vyolans ka fèt sou yon moun, mwen toujou ap pi veyatif a lòt moun ki bò kote m. Nan zak de vyolans yo, youn nan bagay ki gen dwa antre nan liv de kont se alkòl. Ou gen dwòg, ou gen dwòg. Sa vle di ke moun nan te pa sou, li pa konn sa l ap fè, men jodi an l ap leve, li sòti ak yon moun. E nan menm sware sa a, kòm li te sou, yo kapab vyole l nan sware sa a. Kisa m fè antanke moun ki vin pi responsab? Si m wè yon moun ap bwè, m santi moun nan sou, m wè l ap sòti avèk pye l ke m pa t menm konnen nan aswè sa a, m asire m ke l pap sòti aswè a avèk pye l. Li gendwa fache, li gendwa pa dakò, men nan aswè sa a mwen pwoteje l. Mwen pa on bystander. Mwen on tifi la ke ap annwiye, ke ap harsele. Olye mwen bay blag, mwen ri de sa, sa m fè? Mwen di lòt la, fò w rete. Mwen pran defans li. Sa yo se de zak ke ou ka fè pou ke jisteman ou Prevni zak de vyolans yo, men tou pou ke ou kontribiye nan lit sa ke nap mennen pou ke nou desitire vyolans lan nan peyi an. Chak gwoup yo ap mete tèt yo ansanm, yap reflechi pandan 5 minit, yap banm omwen yonn ou 2 pwopozisyon sou sa. Group sa li fini avan mèsi aplodi yo pou mwen aplodi yo pou mwen. Group pa m nan angajman nou te pote pou nou konbat vyolans sou fanm aktive chanjman an dwe kòmanse depi nan fòmasyon familyal yo sou fason paran ap konpòte ak tifi yo paran yo souvan fè agresyon fizik ak moral sou tifi yo ke yo pa renmen, sou fason y ap pale avè yo epi konpòte yo. Sa konn koz ke paran yo ap bat tifi yo pou yo korije yo, ap di yo de bagay ki pa fè yo byen. Dèfwa, li vin parèt yon fè nòmal pou jèn tifi yo jiskaske yo grandi nan sosyete a, Sa konn rann ke lè yon lòt moun ap fè agresyon sa yo sou yo, yo toujou pran'l pou yon fè nòmal. Yo toujou asepte'l kòm yon bagay ki nòmal nan vi a. Paske tout sa ou gen abitid ap resevwa ou wè'l nòmal, nenpòt lè yon lòt moun ta fè'w sa, wap toujou wè'l se yon fè nòmal pou sosyete a.
Merci Bizi Rapide Abòne nan konpliman an bout lan sa vle di a son bagay trè fò paske jisteman si depi nan fanmi an nou retire kesyon vyolans lan nap vrèman kapab gen yon enpak poun lap gen yon enpak sou vyolans kap fèt nan sosyete o nivo global sa a son bèl ide mèsi anpil m gen yon dezyèm moun kap fè yon rapò

Fason de pwòch, de vwazen, de tonton, de kouzen ap entèaji avèk on tifi. E lè tifi an di gon bagay ki pase, envestige. Olye nou ta kwè timoun nan, olye ke nou pran sa alalejè, kwè timoun nan, sa a se vrèman on bon pwopozisyon. Sa m mete a, m di ou sa Gaskoze gen plizyè òganizasyon

Premye bagay nou ka fè, se eseye antre an kontak avèk yon moun ou fè anpil konfyans ki ka sipòte ou nan sitiyasyon sa a. Rapòte sa ki rive w bay lapolis, chèche atansyon medikal se yon bagay ki vrèman enpòtan. Nou menm jèn, nou.

Trè bon lide ke w bay, konpliman ankò a gwoup sa a, e konpliman a nou tout la ki patisipe, sa pèmèt mwen tande ide yo, mwen tou korije sèten ide ki la, mwen pwomèt nou se pa dènye atelye an, m ka bay mo mwen sou sa. Èske atelye sa te itil nou? Èske nou aprann de atelye sa? Èske nou mèt kontinye fè atelye sa de lòt kote?